André Michel la tèlman son nèg ki rize, ou konn sa lap fè la? Denpi yè a misye ap eseye, se pou sa misye anonse kandidatil, anpil moun panse se fou l fou oubyen se bagay, misye pa gen kenn stati kounya la. Kounya la ni Nasyonzini, ni OEA, ni Caricom, antrepriz sa yo mèt ke Ozetazini, yo ka envite nenpòt moun, mèt ke moun sa. Etazini ta mete l sou sanksyon, sou nenpòt lis, pou moun sa a antre Etazini, antre, vin nan, nan at, e, res, e, vin nan yon rankont oubyen kèlkonk. Sa vle di misye kounye a la, anonse l anonse kandidati l pou prezidan an, li tou upgrade stati l. Kounye a la li menm, paske yo pa ka envite l san stati. Si l ap bezwen vini, ou konnen mesye sa yo, mesye zong sal sa yo ki vann peyi Dayiti a. Nèg yo fè tout mwayen paske tout dil ki fèt yo konnen yo bezwen rete relevan se pou sa ou wè misye chanje chanje dou l li anonse kandidati l san pa gen kenn eleksyon an kou se jis pou l gen yon stati ke yo menm pou si gen yon lèt pou l bay pa sa pou l antre etazini oubyen pou l te ka pou l ka ale vwayaje paske avè sa kounya la li vin gen yon stati paske gen konvansyon de jenèv. mande ke pou moun ki angaje nan politik dirèk, pou ke moun sa yo pa gen restriksyon de vwayaj, e pou dosye bagay politik, si se pa yon zak ki fèt kont imanite, bagay sa yo gen de kritè. Misye se sa misye ap jwe la, l ap gouye pou l ret, pou l wè si l ka pati, paske misye vle al an Frans, pou l wè si l ka pati sou yon lòt tit, e m p ap etone si nèg an Ayiti yo bay misye yon paspò diplomatik. M pa betone sa.
Misye ka jwenn yon paspò diplomatik? Bon, e pouvwa l ki la. Bon, malgre l gen ti pwoblèm ak pouvwa, men. Li posib. Li posib.
Paske nèg Ayiti yo fè l deja. Mwen nèk, mwen yo bay jounalis, mwen yo bay yon pakèt nèg paspò diplomatik. Sa vle di, sa pa betone m. Men, la se sa misye ap dèyè fè kounye a la pou li menm, pou l kapab eseye. antre Etazini pou l pase pou l al an Frans paske se la nèg sa yo moun yo mete nan diplomasi yo pou nèg yo al fè resèt se konsa yo fè l chak lè.
Alò la ou pale de nenpòt 11 minis ki sou lis sa w ap pale de minis ki nan gouvènman sa ou minis ou ansyen?
Gen ansyen genyen minis kouran nan gouvènman genyen 5 minis la ki sot voye paspò yo. Nan anbasad, paswa yo retounen nan mwen de 24 èdtan e fè yo konnen ke yo pa byenveni Ozetazini. Donk nan moman n ap pale a la, bagay la melanje, gen anpil nèg ki sanse viza yo koupe, e gen nèg la ki lòt bò a tou, menm ki gen stati, ki sou rezidans, ki gen lòt estati, la bagay la pa klè ditou pou yo. Mande, avè mande memorandòm 11 jen. 2025 lan, DOD ansanm avèk Depatman Deta a siyen ke DOD bay otorizasyon avè Marco Rubio pou ke li revoke rezidans nenpòt moun ki akize angaje nan nenpòt zak sal an Ayiti pou moun sa yo pou yo pa bezwen al fè kenn pwosesis li ka just on klik yo revoke l epi depi ke yo jwenn on fè pou ke yo menm nan yo revoke sa yo sa vle di menm moun ki natiralize Ozetazini la depi ke apre dekrè prezidan an te siyen pou mete gwoup mesye yo nan teworis, depi ke yo jwenn ou nan konfyolo, nan konfidans avèk gang, ou nan sipòte gang, wi, ou menm nan, wap, yap denatiralize w, wap depòte. Paske la se prezidan an ki siyen l ki bay otorite, nenpòt moun pe pot. Gen yon bagay yon moun te, yon gwoup moun te mande m. M gen 2 pastè ki te rele m ki di m wi, yo t al Ayiti nan dosye lapè, èske sa pa fèk yo? Si w ta ale pou w jwenn lapè, se yon bagay pou w te jwenn yon antant wè, chita avèk mesye nenpòt moun, sa pa pa fèk tou. Depi w pa te nan voye ni zam, ni katouch pou mesye sa yo, e w pa nan voye lajan ba yo, si se pou w pale pou w jwenn antant de lapè, sa. Ou pa ou pa bezwen enkyete w. Men depi ke ou nan se yon moun ki sipòte e e finansye gang ou menm nan Ozetazini la a, nenpòt jan stati ye la ou menm nan wap pèdi l. E se sa anfèt ki rive avèk Reginald Boulos ke la bon, e pote tout klarifikasyon. Dènyè klarifikasyon se ke misye la pa gen wout pa bwa, stati li revoke, l ap retounen an Ayiti. Nan wayòm li. Nan wayòm li an. N ap gen pou nou wè l kòmante sou bagay sa a wi.
Ou menm bagay sa yo pa nouvo pou ou paske m te deja di w tout bagay sa yo offline. M te deja esplike tout bagay sa yo avan w. Men pou piblik la, avoka misye fèk mete yon demand, yo mande yon demand pou ke yo fè yon jijman pòt fèmen. Se yon bagay ki legal men Ozetazini. Tout moun ki akize gen dwa sa Ozetazini. E pa bagay ka fèt an kare. Bat, jij la poko reponn. Men, sa se yon... Yon jijman fèmen, sa ta vle di ki sa egzakteman? Yon jijman pòt fèmen, sa vle di pa gen lòt moun ka prezè menm. Sof ke jij la, avèk le gouvènman ki pote chaj kontre li an, ansanm avè avokal. Sa vle di pa gen. Pou moun pa prezan, pou moun pa al asiste a bagay la?
Yes, pou moun pa antre, sa se yon jijman, sa se yon bagay li gen dwa l pou sa. Tout moun yo arete Ozetazini kòm akize, ou gen dwa demand pou fè sa nou rele request, yon demand, men se diskresyon de jij la. Jij la ka di wi, I ka di non. Sa vle di, si w ta va wè yo fè jijman Boulos la fèmen, la, e pa yon bagay se paske gen yon magouy k ap fèt, se paske gen yon bagay, sa se dwa tout moun ki akize Ozetazini. Tout moun ki akize ka mande pou ke yo gen yon jijman fèmen.
Donk la li trè posib pou ke jij la agree demand lan?
Non, sa se diskresyone jij la. Sa vle di la, pa gen moun ki ka di jij la di wi di non, se li menm jan l santi l. Si jij la santi ke son jijman ke li ta dwe ouvè pou tout moun, li fè l pòt ouvè, paske tout jijman o Zetazini ouvè. tout e se sèl jij la ki pou fèmen de demand sa vle di se sèl kon a si jij la pa lwen eske se yon ay ris eske yo ka genyen derapaj eske ka genyen bay tout sa yo pran pran mezi li menm li di ke li menm li santi l pa an sekirize an sekirite pou jijman sa se sa avoka li di la m jis mete moun yo okouran si yo wè kèk bagay ka fèt. Yo te ka pa konprann pou yo pa panse paske mesye online yo, yo renmen pran jwe avèk entelijans moun, mèt yo pa konnen, yo pa konprann pou yo fè buzz. M jis pa vle moun yo nan viktim de buzz k ap fèt. Sa vle di si genyen ou yo ta va li fème, se yon pwosesis legal, egal egal e se dwa Boulos pou l genyen yon jijman fème. Ela m panse presizyon sa trè trè bon. Ann kite dosye Reginald Boulos ke trè byento n ap gen pou n retounen avèk ou sou li, n ap gade 31 an, paske la fokis la li sou 31 an, kisa k pral pase, kisa jij la ap deside. Men w ta kapab di ice deja anonse desizyon pa l, se ke revokasyon stati misye, donk l ap rantre nan peyi a. Kisa n ka atann le 31? Gon bagay ke w ka sipoze? Non sa gen gen 2 bagay le tenten an. Boulos gen 2 aparisyon tenten an. Ice apre jijman an, preliminary jijman sa, ice pa ka kenbe Boulos pou plis ke 48 èd tan. Paske ice dwe ice se removal pou retire moun e expulse moun o Zetazini. Ice pa genyen Yo pat fòme ice pou te kenbe moun nan menm afè detansyon, se akoz ki fè w wè se sektè prive a, yo privatize detansyon yo, ice jis mennen moun, paske ice menm nan konstitisyon avè ni nan dekrè ki te fonde ice, yo pa gen otorite pou yo detain, pou yo ka detain e gade moun nan prizon. Kounye a la, apre premye ice, ice li fin tande ice la, y ap di l wi l ap pou remove w, Jij federal ki pral tande Boulos la kounya la, si gen pwa bobe kòz